Doktè Solange sou men l. Relasyon an te ka rete prive Doktè Solange ap pran ti love li ansanm a Tòg an prive Kounya la Doktè Solange te ka soufle m sa mwen menm m fout label sa yo yon wonga la yon maji m kraze relasyon an Ou konprann Men Doktè Solange ki se yon bon fi l pa vle jan de bagay sa yo jiska prezan menm ke l ansent la m ka fon yon wonga la nan mouda label sa yo m fè l pèdi timoun nan pito m kraze relasyon an Men Doktè Solange pa vle. Ou konprann? Doktè Solange se tèlman renmen Tòg, li vin pa vle fè anyen tou jis pou Tòg pa al soufri, men selon sa m tande, m pa pral di Tòg ki di m non, m pap fè manti sou Tòg paske vye pitit gason mwen. Tòg pa renmen La Belle Sayou. Tòg pa renmen li. Paske si Tòg te renmen l. Tòg tap jere bagay yo yon lòt jan tòg se Doktè Solanj renmen kounya tòg ou menm paske mwen gen de seri moun la kap lapide Doktè Solanj fò vin fon live paske yap di se Doktè ak vin di moun li renmen asol avèk tòg paske tòg te fon live li pale de donatè li pat pale de madanm li pat pale de mennaj tòg ou menm tou pou respè Doktè Solanj pou respè Doktè Solanj baw pou lanmou Doktè Solanj gen pou ou fò vin fon live ki trè pwofesyonèl pou pale byen de Doktè. E pa premye fwa moun marye yo gen pitit yo gen ti mennaj deyò. Sa pa yon pwoblèm. Dayè doktè Solange admèt ke li te ansanm avè w men sof ke li pa t konnen. Li pa t konnen si w te ansanm avèk dam nan. Ou pa t ba l verite. Se gras a Stanley li vin konnen. Kounye a lè l poze w kesyon e sa k fè Tòg pa byen a Stanley, Tòg fache a Stanley paske kounye a Tòg li menm li t ap defann kèk ti afè li menm ke doktè Solange di li pase Tòg ti tès. Li pa wè yon vakabon ki vin ti, ki vin koupe kou w lan, ki vin manje lajan w lan, ki vin, ki vin manje tout sa w posede a, li pap kouri pran ti grenn san dola nan men w, de san dola. Dipèfèk lè l fè ka Blondy, li ta kouri ap pran ti ven dola, ti san dola nan men Blondy. Tout ti kòb Dipèfèk fè, se bay li bay Blondy yo wi. L ap rale Blondy sou fil mò l, e pa kounye a la l ap byen kase kò l. Dipèfèk te pran dimil dola la nan lajan Blondy, Blondy pap wè sa.

Sa m konprann li, se pa pou di se kòb k ap blanchi non. Gen de seri de akawont ou gen, depi twòp tranzaksyon ap fèt sou li, rete w rete w wè akawont lan bloke w, yo di w konsa y ap voye chèk total rès total kòb ou gen ou gen sou akawont ou an ba ou. Sa vle di se yon lòt kote pou w al fè yon akawont. Sa te konn rive m anpil sou Facebook. Dayè nou konnen lè m te sou Facebook pitit, m te konn vann. E pa t zen tiktok ki fè m ap manyen lajan rezo sosyo, m konn ti zen sa yo trè byen, e sa k fè nimewo pèsonèl mwen an nou tout konnen an m pa gen zèl sou li, se sa k fè sa ok, paske gen de seri de kòb w ap pede pran, w ap pede pran, e sitou lè w bay espesyal, moun nenpòt 100 moun ap achte pou 100 dola, tout voye 100 dola, 100 dola, 100 dola, kòb sa yo vin parèt sispèk, menm ke e bon kòb yo ye, so bank lan li menm ki pa gen kontwòl li, li jis stope zèl la enpi tou jis pou l ka Bank lan vin tèt bank lan vin gwo l pa ka konprann sa k ap pase a ok brèf so se menm jan sa vle di doktè doktè Solange pou mwen menm sa se ide pa m tande m tande w ap di ou bay Tòg tès ou wè l pa ti visye pa ti grangou an m pa pral pale de ti visye ti grangou non paske renmen w moun ki gen kòb pa sèlman ti visye ti grangou gen de fason moun renmen a moun ki gen kòb. 3 fason gen lanmou gen ti visye ti grangou k vin bagay gen moun nan tou ki jis bezwen viv pi byen ke janl te a tankou moun moun sa m te ka di w se egzanp D-perfect D-perfect pa yon ti visye kap vin la se kras Blondy genyen k fèl ret a Blondy but li menm li jis ret a Blondy lap prepare fiti pal paske li renmen tèt li paske moun ki ti visye k ti grangou a se pranl vin pran de ti bagay li vire boundal l ale but lè w wè moun nan rete la li konstwi ansanm avè w So, sa w genyen an vin vin reflekte sou li, vin fè li menm tou lavi pa l vin chanje. Ok, ti visye ti grangou al renmen avè w chak jou l ba w li ba w bill li grangou. Cheri achte yon tenis pou mwen, cheri achte yon telefòn pou mwen. Sa se ti visye ti grangou. Men gen moun nan, li wè avè w lavi l ka chanje, li rete anba w la, li li fè biznis avè w tankou tòg te ka ap ede w bwase krèm. Tretman yo, Tòg te ka al nan pòs ofis pou ou, voye pwodui yo ale, prente lebo. Si lebo a te tèl koulè, Tòg te ka chita nan konpitè l la, li chanje lebo yo, li fè biznis lan vin pi update, jan w wè Dpèfèk ap fè a. Ok. Sa w kwè m si w vle, si s e nan pati sa m kwè Tòg ye, nan pati Tòg wè avè w, lavi l ka vin pi bèl, li ka vin ap woule bèl machin, li ka vin ap fonksyone nan peyi a tankou bòs. Ou konprann lè tòg gade jan ti pèfèk ap byen pase m pa pranl nan sans ti visye pa ti visye ti grangou tòg tap fè w vin jwe nan titan pou li nan lig dè chanpyon pou li tòg tap fè w gentan antre nan stò al achte rad pou li paske l gentan wè w damou l tòg tap fè w gentan chak titan lal li di w l gon pwoblèm pran machin li la di machin li kraze l ba w yon bil so sa yo se mouvman ti visye ti grangou sa e ti grangou le pli souvan w jwenn jenn gason sa yo nan sendomeng ki ki rema yon dyaspora ki jis bay ti dyaspora ti bil. Ti bil an 20 dola, ti bil kay, ti bil 200 dola, moun nan pa renmen respè. But lè w wè moun nan vle konstwi an, kwè m si w vle, depi w wè l vle konstwi ansanm avè w san l pa gen yon goud se ou k genyen an, kwè m si w vle, lanmou an ladan l tou wi men moun nan renmen tèt li tou. Ou konprann bagay la? Se konsa l ye. Ou konprann? So, umm, erè tòg fè, tòg te sipoze ba w verite depi okòmansman, sa vle di ou t ap konnen ke ou t ap damou ansanm a tòg depi okòmansman. Bon men kounya. Humm la belle sa yo ansent. Ti bebe a pral fèt. Humm m pa konn koman bagay la pral pase la. Bon, doktè a di kite sa m kite sa men timoun, madan Tòg ansent so desizyon doktè a pran an li byen pran l paske madan Tòg ansent, Labèl Sayou ansent, Labèl Sayou ansanm avèk Tòg depi Ayiti, tout Ayiti se li ki ansanm a Tòg, yo vin move ansanm la, yo Tòg vin Etazini, Tòg viv ansanm avè l. Humm yap viv nan kay la bèl sa yo jis pa yon moun ki vrèman sou rezo sosyo nan sans tankou pede fè live ou konprann show off and stuff like that so ti relasyon tòg avèk doktè a te ka toujou rete wi men nou konnen humm bagay la vin flite epi tou doktè a vin twouve ke li pa nesesè poul pral mete tèt li nan yon pozisyon konsa paske doktè a pa renmen pataje moun li. Ou ap wè doktè a te avèk yon premye mesye, li kite avè li, li vin pran tòg. So, ah, bagay la yon ti jan di. M konnen doktè a renmen tòg anpil. Humm, maryaj, pitit. M pa konn ki mwa. Doktè a, si w vle m kraze relasyon an, m ka kraze l wi. M konnen w e pitit Bondye w ye, moun ki levanjil, k ap sèvi Bondye, w pa renmen bagay sa yo men. Li ka kraze relasyon ou. Li ka kraze li. Fè timoun nan pase nan tou nenl. Pou ka ret a nèg ou. Pou ka jwenn nèg la pou kont ou. Rene kòkèt ou konn zen ou konn bagay la wi. Rene kòkèt ou konnen tòg. Ou konn bagay la ou pa janm di doktè solanj sa ou te sipoze di doktè solanj sa ou konn bagay la bay paske tòg se bon baz ou e bon ti baz ou e pitit gason e bon baz ou e bon ti pitit gason ou te konn bagay la byen ou te konn bagay la byen ou pa janm soufle bagay la humm. Anben timoun se konsa dosye a ye la wi tog gen timoun ok tog marye podyab la bèl sa yo men la bèl sa yo kote w ye cheri ki fè doktè ap di mesye tog toujou ret nan telefòn avèl sa vle di ou la nan kay la pandan tog ap pale a men m pa ka kwè kòman fè tog pale a doktè solanj chak jou 8 èdtan 9 èdtan tog ap ede doktè a fè krèm krèm nan nan. Nan telefòn, men kote w ye ou menm? Nan figi w lè y ap pale a Piga relasyon sa se yon relasyon fòse nan Fò m pale a pitit gason m nan m konn si se yon relasyon fòse Paske relasyon fòse pitit e fanm nan k ap fòse relasyon moun Gason an ka pa dèyè relasyon an O lè l nan telefòn l ap regle bagay fi an Humm. Esal di la bèl sa yo wè de tenten li bay doktè solanj manti li dil pap viv a moun nan kay epi tou li di la bèl sa yo e bagay fim lap regle huuumm sa yo te konnen epi yo te vle fè kòb a doktè solanj oh oh men tenten men kaka oh sa etid men tenten sa yo te konn zen an ou tande doktè a. Sa yo te konnen epi yo te vle fè kòb ak Doktè Solanj. M pa kwè sa, mwen pa kwè sa. M pa kwè sa. M kwè e ta sa Tòg ta fè Jezi. M pa kwè sa non. M kwè Tòg ta fè sa. Men Tòg jèn jan anpil wi. Li tou gon ti bètakòn ki plimen a Tòg. Yon timoun ki nan laj Tòg wi. Li di m Tòg dous.

Epi w di l gen yon kòk long. Kòk la pa gra non, men l long. Tout sa m fè bèt la, m met lesyèl atè, m di l Jezi pral vini. M di l pitit, w gad m di w m gran fanm ou ye, m pral ba w nimewo, m pral ba w nimewo 22. O, m di w pa anvi vann cheve? L di m wi. M di l m pral ba w nimewo chi chinwa k vann cheve a. M di w pa anvi vann krèm? M di l m pral ba w faktori k fè krèm pou l voye foto kòk la ban mwen, l pa voye l ban mwen. M di pitit jezi pral vini e mwen kap ka di yon mo pou m di mwen pral ka di yon mo pou jezi al avèw nan syèl nan paradi l di bèt la pa branle menm li pa voye foto kòk la mwen pa mande mal pou li e poutan m te gwòs li pa voye foto kòk la mwen non m ka gade m ta lave zye mwen bon doktè solanj m ta mande foto kòk la m pa kwè lap ban mwen li jan doktè solanj damou an la l pa vle anyen. Li pa pral fè yon bagay ki ò la lwa ki gen rapò a tòg. Bèl kòk! Li di bèl kòk long. Bèl kòk long. Ki fen, pa twò gra. Imajine, mwen menm ki wè kòk sa e pa de fanm m ta pral bay, m ta pral bay tòg. M ta pral bay anpil fanm. Ooh timoun bagay la tris. Bagay la yon ti jan tris paske Doktè Solange sa fè pa nou. Doktè Solange sa fè pa nou e li renmen tòg. So m paka konprann bagay sa e labèl sa yo pa se fanm mizè tòg ki a tòg depi Ayiti. Bagay la zen anpil.